Salut tout moun, byenvini sou chanèl mwen an, jodi a mwen vini avèk yon lòt videyo pou nou. Tankou nou ka wè nan tit la, mwen pral pataje ansanm avèk nou um, swen epi pwodwi mwen itilize pou m kapab pran swen cheve m. non, ou pa bezwen tounen yo, sa se pa bon cheve m. Sa se yon ti peruk. Mm, mm. Ok, Mwen te di konsa, Humm, poukisa m pa pataje ansanm avèk nou? Paske m te nan yon faz kote cheve m t ap rache. M ka eseye mete yon foto la pou nou, pou nou ka wè ki jan cheve m t ap rache. M pa t ka jwenn yon bon pwodui, kòmsi m pa t jwenn yon bon woutin pou yo. Epi se konsa m te gade yon videyo yon lòt moun, epi mwen te wè pwodui sa. Epi mwen di, poukisa mwen pa kenbe l? Ebyen, m di, Mwen wè li efikas, mwen di m ap pataje l ansanm avèk nou. Mwen te filme videyo sa deja, m pral kite nou ansanm avèk vwa mwen pandan m ap montre nou pwodui yo e di nou poukisa yo bon. M pa retire anpil, m ap di mèsi a tout moun ki abòne a chanèl la, nou prèske rive 100. Semèn sa fè l rive 100, 200 moun, 300 moun. Ok, kontinye pataje videyo yo, like videyo yo, epi abòne ou menm si se premye fwa ou gade m. Bèl ti fi sa w wè la se Madva, menm jan san avèk nou chanèl la. La nou pa pran tèt, nou pataje videyo, nou bay konsèy, nou... Tankou jodi a, m ap pataje swen ke m fè pou cheve m, gen yon videyo sou swen m fè pou vizaj mwen, ou ka al gade l. Sa vle di, n ap pataje tout konsèy ansanm avèk nou. Abòne, epi pataje videyo yo. San nou pa rete anpil, let's go!

Louis Masquitia li menm li nou konnen tout sa ke li genyen kom vertu pou cheve a. M te mele ansanm avèk lwil sa ki rele tou gwo ki se yon lwi ki ede cheve a pouse pou an pèmèt cheve a pa kase etc. Mwen melanje yo ansanm epi apre sa mwen pase nan pati kote mwen pral aplike l nan cheve m nan. Pou mwen kapab fè sa, mwen eseye separe cheve m an plizyè pati. Mwen itilize spre sa, se plis pwodwi sa yo ke mwen vle pale nan de li. Spre sa se yon... Pre li rele care a care map eseye mete non an nan deskripsyon pou nou spre sa li menm li demele e trete cheve a an menm tan kenpòt ti ne cheve a genyen ou spre l ou spre cheve a avèk li li edew demele cheve a byen fasil Epi an menm tan li trete cheve a. Mwen eseye fè sa mwen separe cheve a. Mwen separe cheve a apre sa mwen aplike l nou ka wè kijan ke cheve a demele byen fasil. Lè ou gen cheve pèmanan konsa li toujou bon avan ke ou demele cheve a ou avan ke ou lave cheve a Ou demele li avan. Mwen menm plizyè fwa mwen fè erè sa, mwen pa kache di nou kòman cheve m kase. Metòd sa, metòd sa nou wè m anplwaye a, se yon metòd ki ede ou demele cheve a. Byen fasil e ke li fè cheve a pa kase. Ok. M ap eseye mete non pwodui an. Si gen yon moun ki enterese, ou ka toujou tcheke achte pwodui sa. Apre mwen fin, mwen fin um, pase lwil, um, tretman an, ki m gade sa fin fè bel djil la. Mwen pran yon tapi selofan, mwen pwal pwal vlope cheve mwen avèk li pou ka fè ke chalè ki soti nan kòm pwal chofe um, cheve a pou pèmèt ke um, swen an byen fèt nan cheve. E mwen pwal kite sa poze bon 30 minit, mwen menm panse ke chak fwa m fè li toujou fèt plis paske apre sa mwen gen lòt okipasyon ke m fè. Antre tan ke mwen kite l poze. Apre 30 minit mwen vini nou ka wè. Men la m pa konnen mwen ti bouton la. M te tou non likòn. Mwen fini. Mwen deploye cheve a konya mwen pwal lave cheve. Mwen ti pwent sa ou. Se prent ke mwen pral koupe, m pa konn si nou te gade video ke m te fè deja. Ok, la mwen prezante nou um, shampoo ke mwen pral itilize pou m lave cheve. Nan gam nan li gen um, yon shampoo premye mwens ki netwaye cheve a de tout ansyen pwodwi. Apre mwen pral itilize li, lè m fini, mwen itilize yon lòt ki se yon shampoo ki idrate cheve a, li san sulfat, Sa vle di ou menm lè gen cheve pèmanant, ke se cheve natirèl konya, ou ka eseye itilize pwodwi ki san silfat epi san silikon. Mwen pou ale nan douch, mwen pa montre nou etap sa, mwen pou al lave yo. La mwen fini La mwen fin lave cheve a mwen pral itilize yon lòt pwodui ki se yon mm, li santi bon. Li menm se yon shampoo men li rele yon humecto ki idrate cheve a anpil. Nan menm gam nan, mwen separe cheve a nou ka wè ke m pa itilize peny. Mwen jis separe l ansanm avèk menm epi mwen pral pase yon kantite nan cheve a. pou m kapab demele l. Lè m fin fè sa, m retrese l, mwen mete l anba bonè sa pou m tann li poze pandan anviwon, yo mete 20 minit sou pwodui a men mwen mwen kite sa fè 30 minit. Ou wè kijan m fè, mwen kouche, lè m fini aprè 30 minit mwen rinse cheve mwen epi mwen plwaye cheve m ansanm avèk yon sèvyèt mikwofib jan nou wè la a. Mwen te oblije metel sou slow motion pou nou ka wè. M renmen sa jan sirèt la ap vire la. Ok guys, kounya mwen pwal pase nan faz idratasyon pou cheve m. Map eseye mete, janm di nou an, mete non tout pwodwi yo nan ba deskripsyon an. Se pa yon reklam ke map fè, se pa yon patenarya, se jis map pataje eksperyans mwen, swen kem fè ansanm avèk nou, paske paj YouTube mwen an, chanèl la, se pou sa ke mwen fè li. Ok guys. Yeah, nou ka wè kijan cheve a yon ti jan soup. Yeah, nou ka wè. Kantite repous ke m genyen pa anba. Ok. Kounye a mwen pwal pase nan faz idrate cheve m. Cheve a pwòp, li bèl. Ok. Mwen pwal itilize nan menm gam nan yon leave-in ki pou cheve pèmanan. Mwen ap tou di nou sa guys, menm pwodui sa li ou ka sèvi ansanm avèk li pou cheve natirèl li pa oblije se cheve pèmanant ke ou genyen apa leave-in nan tankou ti sa nou wè m pase nan cheve m nan ki yo fè diferans tankou pou cheve ki te frize mwen m te sèvi avèk sa ki pou cheve natirèl la deja bon m ka di m te pi renmen sa m te sèvi avèk ki pou cheve natirèl la men tout pwodwi a ou ka itilize tout gam yo ou ka itilize yo pou cheve ki natirèl. Ou pa oblije gen cheve defrize pou sa. Men li bon tou anpil pou moun ki gen cheve pèmanant. Nou wè, mwen fin pase yon ti kal nan chak. Mwen, mwen eseye demele yo dapre pa gen ne, peny nan pase byen, byen swa, malgre ke m gen anpil repous. Pou m ka selekte alyasyon m konn itilize defwa lwil kokoye, Men mwen jis itilize yon ti kal lwil sa paske apre video sa se te apre li mwen te pral koupe prent cheve m nan mwen menm mwen te pral seche cheve m dabitid lè m fin lave cheve m konsa m pa seche m pa seche l avèk sechwa mwen toujou fè de tres epi mwen trese yo epi m kite yo seche konsa men jou sa m te pral koupe prent cheve mwen te pase lwil sa epi nou si nou te gade lòt videyo a nou ka wè kijan mwen te koupe cheve m pap kite nou la guys mwen swete ke videyo sa te fè nou plezi si nou ta vle ke mwen gen lòt videyo mwen ka fè pou m pataje ansanm avèk nou tout lòt pwodwi ke m itilize paske swen cheve pa fèt avèk yon sèl gam Mwen ka toujou eseye pataje sa ansanm avèk nou, pataje lòt pwodui ke m gen an, epi map di nou babay yon lòt fwa pou yon lòt videyo guys.